Chers amis, bienvenue à Autopsie. Jodi a nap kontinye seri ke nou rele Ide fòl e biza. Se yon dezyèm edisyon de Ide fòl e biza. Bon ou konnen lè w ap reflechi dèfwa gen dèyè lide k vin nan tèt ou, ou panse yo ti pe biza e anpil fwa nou kenbe yo anndan nou pa mete yo deyò. Men mwen pran desizyon kounya pou m mete anpil nan yo deyò paske pafwa sa w panse ki yon ide toutafè fòl e biza la men se li menm an reyalite ki kapab fè yon diferans bon nan Nan lang angle yo rele sa yon outlier. Sa vle di ke kisa? Sa vle di gen de bagay ki swiv lè nòm, bon, yo parèt nòmal, men gen bagay tou ki, ki m ta ka di ou stick out. An nou di pa egzanp yon poul k ap ponn ze, li ponn 20 ze. Nan 20 ze a gen 19 ki blan, epi gen yon grenn ki parèt tou wouj. Ah, sa sou Maki dwòl. Ebyen, w ap remake se sou sa k dwòl la ou pral plis reflechi, panse, e petèt sa ka pèmèt ou dekouvri kèk bagay, poukisa grenn ze sa wouj. Menm jan tou lè n ap panse, anpil ide nou fè se de zide plouzimwen orijinal, men kanmenm ki expected, ki nan liy ke ou ta panse pwogresyon panse nou. Men gen de fwa tou, gen de bagay vin nan tèt ou, ou di, waw, sa a kote l soti? Ebyen, ann share li ansanm, paske kòman kòm mwen di w deja, ou pa janm konnen si li kapab petèt vin a yon solisyon, petèt pa li menm egzakteman, men ka gen yon, m ta ka di w, ka gen yon apò nan konvèsasyon an, nan desizyon k ap pran tou. Vwala. Ebyen ide sa a, se yon ide sou eleksyon. Bon, vwala, eleksyon ann Ayiti. Nou konnen se osi ann Ayiti, se sa k ap pale, eleksyon, nou gen anpil moun k ap pare tèt yo deyò kòm kandida, Etc pèp la ap pare pou lal vote li menm nan lal rejistre non li etc poul vote se trè trè byen men antre tan nap gade bandi yo pa tèlman ba nou siy de kisak pral fèt paske bandi yo yo menm yo gen zam yo ka fè dezòd ou konnen li fasil pou fè dezòd fè de twa tire la anlè menm si anlè ou tire tout moun kouri eleksyon kraze sa vle di ke menm map reflechi mta renmen konnen kisak pral pase vrèman. Men m vrèman kontan dèske n ap pale de eleksyon. Paske depi w tande mo sa a, eleksyon avèk Ayiti yo nan menm fraz, sa s on tradosyon, s on pa vè le pwogrè. Poukisa? Paske lefètke pa gen yon prezidan nan peyi a, pa gen moun nan lachanm esetera ki eli pa le pèp, ebyen sa bay ekskiz a pati a gwoup moun ki pa opouvwa yo pou yo santi ke li nòmal pou de tanzantan yo met moun nan lari, paske vrèman vre si se pa yo ki te eli moun nan ebyen pèp la ka mande retire moun nan, men si pa egzanp se pèp la ki eli yon moun bon lap pi difisil pou fè moun pran lari di moun sa yo yo pa kòman sa rele yo pa legitimate etc. yo pa legal, yo se yon gouvènman ilegal eskse. So depiw tande ou jwenn yon fason pou nan mete yon prezidan ki eli pa le pèp ayisyen nap kontan. Vwala. Menan kòm mwen di w ankò yon fwa nou pa konnen sa k pral pase jou eleksyon pral vini yo. Eske bandi yo ap kraze sa oubyen eske bandi yo yap neutralize yo pou yo pa fè anyen ankenn dezòd. Bon nou ka wè vrèman gouvènman ap fè anpil efò sa yo si e menm lentènasyonal ap ede nan sans sa a e fò n aprann di mèsi tou wi mezanmi lè y ap fè yon travay pou nou fò n di mèsi ebyen wi nou wè entènasyonal la ap ede nan yon sans ap voye gwo materyèl nan peyi a eksetera pou ede kontwole bandi yo pou eleksyon ka fèt. Bon, vwala. Menan, gen moun ki tèlman, m ta ka di, negatif, yo di, bon, y ap pèmèt, entènasyonal la ap pèmèt eleksyon an fèt, apre sa, y ap retire kò yo pou bandi gaye ankò, eksetera. Bon, menm si sa ta fèt, m kwè se yon pa anplis, paske lè sa a, si eleksyon fèt, Bon prezidan kounye a se sou responsablite prezidan sa a avèk tout sena eksetera moun e depite yo se kounye a se sou kont yo bal la pral ye li pap sou kont yon gouvènman ki vrèman si w byen gade pa elu o mwen sa pou pa vè le pwogrè bon kote ide a soti ide fòl e biza sa a kote li jiska prezan m poko di anyen la ki fòl ni ki biza bon sa k fòl e biza la nou pral tande li m ta mande nou pran tan n tande klè tande byen Se pa se pa menm yon pwopozisyon ke li ye. Se sa rele yon ide ou yon bagay ou se bon. Pafwa nan lasyans yo di yo fè yon eksperyans nan sèvo ou. Yo reflechi si, si, si, si tèl bagay rive. Men se pa yon bagay ke ou rekòmande paske se yon bagay ke mwen etidye a fon pou m konnen si l ap bon, si l pap bon. Lè ou rekòmande yon bagay se ke ou wè pa egzanp li gen plis benefis ke li genyen bagay negatif ladan. Men, jiska prezan, mwen di w, s on ide ke l ye, li pa yon pwopozisyon, s on ide ke nou menm nou ka reflechi sou li, konn a si aprè mûr refleksyon nou wè s on bagay ki petèt te ka pou yon ti kal sèvi avè l, nou ta sèvi avè l. Alò fò m di w, sa l ye ide a, li pa toutafè orijinal, Paske li soti nan kisa? Li soti nan le fèt ke anpil fwa Ayisyen ki an Ayiti, gouvènman, etsetera, moun kap panse, ekriven, jounalis, etsetera, yo konn di poukisa nou pa pèmèt ke dyaspora vote? Ok? Se, bon, se la ide a vin pral soti. Bon, si m di nou m ta renmen dyaspora vote, bon, m pa kwè son ide fòl e biza. M kwè son ide jiska prezan ki kapab, m ta ka di, Dan le komen, se pa yon afè trè diferan. Men e si m ta di w, tande wi, e si m ta di w, oka ou mesye bandi nou yo deside pou kraze sa, èske nou pa t kapab fè yon fason, petèt aprè kèlke tan, nou òganize yon eleksyon ki fèt sèlman pa dyaspora pou Ayiti. Vwala, se la ba la vin konplike, m konnen, woup, eey, dè gen moun ki kanpe k pap tande ankò. Bon, ok. E pou ki sa m di sa? Paske si pa egzanp dyaspora a nou ka konsevwa ke l ka vote, byen ke sa poko janm fèt vreman non m kwè, men si nou konsidere dyaspora a te ka vote, sa vle di ke dyaspora a ka genyen yon, yon, yon pwa, on di petèt 10 pou san an yon fòs sou eleksyon an. Men nan si li vreman ta pi bon vreman, men mwen pèsonèlman mwen kwè li ta pi bon ke dyaspora pa vote ditou. Si moun ki Ayiti a kap viv sitiyasyon an, se li pou ta vote, mete prezidan l, etc. Sa m 100 pou san, sa m ta vle men menm. Men si l enposib, Si 10 ans pase, 15 ans pase, 20 ans pase, nou pa kapab mete yon prezidan avèk yon senatè, depite nan peyi a, ebyen m panse li kapab petèt humm fò nou kounya panse a andeyò peyi a. Kote si dyaspora te ka vote pou l gon ti pwa di pousan sou rezilta eleksyon an, ebyen nou ka fè l tounen san pousan. Li pap li pap ideyal, men l ap pi posib. L ap trè trè posib, sa vle di ke nou ka òganize yon eleksyon, m ta ka di w, nan 4 mwa la a, si nou vle, avèk dyaspora a, pou n ap ban di yo pa ka vin fè anyen pa bò isit, ke w nan Chili, ke w Brezil, ke w, e moun sa yo vrèman sou byen gade. Yo gen enterè vote yon moun ki fè sans tou, Paske Ayiti ap soufri, dyaspora ap soufri. Ou konprann? Kounye a, si dyaspora a li menm li mete vagabon sou pouvwa a, sa pon pwoblèm. Byen ke moun nan peyi a tou konn met vagabon sou pouvwa a. Sa vle di ke m kwè se yon ide ki fòl, ki biza, men ki kanmenm nou ta sipoze fè yon reflechi a li. Èske La mesure que nou pa kapab vre. Bandi ap pede tire, moun ap pede mouri, e lè w al nan eleksyon moun nan dadadaa moun yo tonbe atè, moun yo depi gen tire nan yon liy kote pral gen eleksyon monchè tout moun ap kouri se nòmal pap gen pap gen reprezantasyon vrèman paske si w pa la pou w vote ou pap kapab yo pap ka konte vòt si pa egzanp yon ti kras moun tou piti piti piti deja vote yo pap kapab konsidere l kòm yon moun ki eli men si nan yon ka parèy Bon bagay sa ta rive, m kwè petèt li ta yon saj desizyon pou yo renomat. Alò, il faudrait kounye a ke pati politik yo ta met tèt yo ansanm pou yo dakò ke vrèmanvre nou pa ka mete, nou pa ka fè eleksyon nan peyi a akoz de pwoblèm ensekirite. Kounye a, kote Ayisyen yo ye a ki plizoumwen sekir la, ki Etazini, Lafrans, ann Espay, nou toupatou, pa vre? Ebyen, òganize Tout kote k gen anbasad ayisyen, tout kote gen, ebyen nou t ap fè yon fason pou n fè eleksyon. E si n ta fè yon bagay konsa vre, m t ap konseye tou pou tou pwofite fè yon ti kòb sou nou ki nan dyaspora a. Sa vle di ke pou w vote, fò w gen yon kat. Pou w gen yon kat, fò w mete yon kòb deyò. Èske w konprann? So, tout bagay sa yo pral rantre lajan nan gouvènman ayisyen an, nan peyi Dayiti, nan leta ayisyen je dirè, e sa pral pèmèt ke nou kapab plis konsyantize alright, paske nou menm ki andeyò de peyi a anpil nan nou plis pa kè, men anpil nan nou tou se m gade w se Se kò nou ki sit, men nanm nou, anpil nan nou, nanm nou nan peyi a. Konprann? Nou gen nan nou ki pran kòb yo, ki depanse, ki fè kay, ki fè sesi, ki fè sela, eksetera. So, nou ta renmen vrèman pou bagay la ranje. Alò, se, se ide sa m genyen. M panse l enpti pe bizarre, m pa kwè l tèlman fòl, hein, men m kwè l enpe bizarre, men antretan, se sa m ta ka pwopoze, pa pwopoze, anfèt, M ta sijere nou reflechi sou lide sa a, yon lide ki parèt foli e biza, ke si, o ka ou, nou pa kapab òganize eleksyon an Ayiti akoz de ensekirite, ebyen Ayisyen ki nan deyò peyi a, yo kapab vote pou moun yo vle yo, e moun yo ka fè, kounye a la, ou ka, si yon moun vle konvenk mwen la pou m vote pou ou, li fasil, mete ti videyo deyò, mete afè w deyò, mete òganizasyon w deyò, e m pa konnen Kijan eske lap legal pou ta gen òganizasyon vrèman nan zòn nan pou fè travay la sou nou, pou fè kanpay yo nan peyi moun yo. Men kanmenm, son lide. Ou konprann? Avèk entènèt esetera ki trè alamòd sè resi, poko anpil bagay ka fèt e yon ti peyi tankou Ayiti, li tap koute nou mwens kòb pou n fè eleksyon, li tap pèmèt nou Gon yon reprezantasyon kanmenm de se ayisyen nou ye, ayisyen pou ayisyen, se pa lòt moun kap vin vote pou nou, se ayisyen bon nan etidye bagay la nou menm, nan konn jan nou panse e si nou ta vle eskli menm ayisyen ki sitizen lòt peyi yo pa gen pwoblèm nan degaje nou jan nou vle men kanmenm m kwè son lide l ye e nan etidye li e si son bagay ki posib Monchè m ta byen kontan paske li lè li tan pou nou kapab gen eleksyon nan peyi Dayiti. Non pa m se Jean Gary Octave pou Otopsi. Otopsi, yon chanèl ki fè des analiz an pwofondè e sitou lojik. Mèsi e a la pwochèn.